e kòmsi tap fin touyew pou la te ou. Ya amen li tap bat mwen epi li pran pèl li fouye yon tou epi li dim lap fin touyem la va terem la li se premye moun ki pral ede paranm chèchem. Hello tout moun kòman nou ye sa kap fèt m vin pataje yon istwa ansanm avèk nou ki vrèman tris e mwen son bagay m tèlman rayi e depi M konnen yon moun fè l. M rayi w. Pe enpòt sa w te ye a, ou te mèt te pwòch mwen, ou te mèt te zanmi m, pe enpòt sa w ye pou mwen an, fanmi m, frè m, m rayi w paske m rayi vyolans sou fanm. Ann tande ex madan mechanste a. M pap fè pèsonalite non k ap pale de yon gwo atis nan endistri a ki te konn bat li, maltrete l lè yo te ansanm. E sa ke demwazèl la ap rakonte a, se pa yon bagay yon fanm oubyen pèsòn moun ta sipoze viv. An n tande ansanm avèk mwen. Bon, se kòmsi l t ap fin touye w pou l antere w. Ya, men li t ap bat mwen epi li pran pèl li fouye yon tou. Epi li dim lap fin touyem lap anterem la li se premye moun ki pral ede paranm chèchem ohh. Li di li se premye moun ki pral ede paranw chèche w apre sa? Yeah. Waww. Apre sa ou te di m konsa Gunlò tap soti, m kwè la m te rive, ou di Gunlò tap al soti avèk yon zanmi w li te di w pa ale.
M pa raple m, bon lè wè lè yo di timoun e ti bèt, timoun e ti bèt, m te bon ti bèt la wi. On fwa li ale Pòtoprens, epòk sa li te fèk gon mizik ki tap mache. Epi Men m pa m pa m pa m pa kòmsi m pa t janm gen aksè sòti bagay sa yo. Sòti se te sòti avè l, ale kote l konn ale dabitid lan apre sa fè lè an, lè dòmi nan zye nou nou monte. Epi li ale Pòtoprens Epi lè sa, gen kèk zanmi m ki te ap fè yon tchil. Etandone ke m pa janm sòti, m te vrèman strese, m p ap ba w manti. Men s on moun ke alepòk m te renmen anpil. Donk si m te ka, petèt ke m ka panse m te renmen l, gendwa petèt ke gendwa se pa t lanmou, gendwa se sitiyasyon an ki te koz men m pa konnen. Lè m ale nan tchil kot zanmi m yo, li vini. Amen li vin pa ale anko epi Sil te sipoze ale pòtoprens.
Ale mhm epil vin pa ale anko. Epi li relem li mandem kotem ye la menm bal manti m di m lakay pandansetan li menm li gentan lakay li pa wèm. Epil tou pap relem li gentan ale kay manmanm lan lal chèchem lèm gwo zanmim kite rete tou prem nan li kouri ekrem li di men entèl la wi bagay sa yo m cho m frèt m cho m frèt map bay yon ekip manti san sans yon ekip manti san sans devan dèyè li al relem li dim konsa. Samantha tèlman raz, tèlman funny. Si m vini, se swa m dakò pran baton an oubyen nou kite m. Lè m ale, m di l bat mwen pito. Li bat mwen.
Paske sa m ap di w, alepòk, ou panse se t yon bagay ki te nòmal. Gen anpil moun, gen anpil moun ki nan menm sitiyasyon sa a kap pran menm desizyon ou pran an, kap panse ke li nòmal. E lè map di w bat kòmsi, tankou e pa just, ou konnen yon moun tankou gen dwa souke mennaj li, tankou fè l santi l se gason, bat, tankou, ou konnen lè yon gason tankou ap bat yon gason, vizaj li konn defòme, li,

Rezon ki te fè m santi m bouke, m sonje, ok ou imajine yon moun ke ou te ansanm avè l, ou fè yon pakèt sakrifis pou li, moun lakay ou, kòmsi, kòz papa m te kenbe m strik anpil, e tankou m vin kite tout bagay sa yo, m vin kite fanmi m, gon epòk m menm abandone lekòl mwen pou moun sa. Se rekòmanse m te vin al rekòmanse. Erezman m t yon timoun ki te entelijant anpil. Epi, moun sa vin kwaze ansanm avèk yon moun. Mwen se premye pitit, premye manman pitit li. Yon moun ki pran yon timoun, li pran w, w ap viv ansanm avè l. Epi alepòk, m te vin nan yon sitiyasyon ki te vrèman raz, men m kwè m ka pale de sa menm. Map viv ansanm avèl nan kay lan li gon moun kel ansanm avèl ki aletranje mwen moun nan vin jwenn mwen ansanm avèl wi se tankou uhm aprè misye tankou m pat gen pèsonn gon sitiyasyon m te oblije rete ladann koz m pat vrèman konn konn lari an m fèk m fèk vini pòwoprens m pa konn anyen paske So m talè leve ou andeyò.
ou ou kite miragwàn ou move pòtoprens avèl? Avèl Ok egzakteman.
Vèzè ou pat gen moun ditou? M pa gen m pa gen pèsonn sèlman moun sa Wa. epi l vin rankontre li vin ansanm avèk dam nan lè dam nan vin ekri li anvi li anvi manidji bagay sa yo chak lè dam nan ap antre li fèm sòti nan kay lan li mennen m ka yon zanmi l.
Li voye kay yon zanmi l?
Ou konprann? Ou konprann yon moun ki pran w, ki fè w kite kay paran w, wal viv ansanm avè l Miragwàn, apre sa w monte ansanm avè l Pòtoprens, chak lè kòmsi dam nan ap antre, li fè mal viv kay yon zanmi l. So ou menm ou pa janm kòmsi poze, ok, ki laj ou te vin genyen lè sa? M te pè, m pa anvi bay laj mwen.

Tankou, m konnen ou te konn di m kòmsi ou pa t gen ankenn moun nan Pòtoprens men èske se paske tou kòmsi ou te kòmsi timoun toujou oubyen ti pòt timoun ki fè ou t kòmsi ou asepte bagay sa yo? M te majè men tankou m pa t gen pèsòn, ok. Kite lòt bò an, kote m prale. Donk, li fò dòmi kay zanmi.
Zanmi, zanmi fi oubyen zanmi gason? On zanmi fi, se sa m pral di w, on zanmi fi ke. Ki fanm li tou? Ki fanm li. Ke m vin konn sa, se pandan m nan kay lan. So pandan, men kisa l di? Li di se fanm, li konnen li di se ti kouzin nou ye, yon bagay konsa? Non, ti dam nan konnen ke m se mennaj li. Men mwen menm mwen pa konnen si ti dam nan se mennaj li. Se mennaj li.
So misye fò al dòmi kay yon mennaj li, epi li gen yon lòt fanm ki vin, ki antre vin wèl. Wi, ki antre vin wèl.
Epi chak lè fanm nan ale, li vin pranm. Epi on fwa, lè, lè map kite misye, m pa janm dil m kitel. Se sove m sove m kite kay lan.

Epi, zanmi an te vin kite lakay li, li move ansanm avèk misye, koz yo vrèman close. Kounye a zanmi an di m ke mwen mèt ale lòtbò an, li pa gen pwoblèm, pandan yon ti tan bagay sa yo. Men zanmi an pa janm vini lòtbò an. Epi vrèman vre, yon lè, Dènye bagay ki pral fè m kite, se yon lòt zanmi l ki te nan kay lan, koz kay lan se te yon gwo kay, plizyè chanm. Kay, kay Bèljil yo? Wi.
Se yon lòt zanmi l ki te, ki te nan kay lan, ki gen yon demwazèl ki te mennaj zanmi an, ki vini, men zanmi an pa t la. Mwen menm, mwen te pa dèyè. Lè mwen rantre nan chanm nan, mwen rantre nan douch lan.
Sa w koupe mennaj zanmi l lan?

Epi lè m wè sa, li vle kòmsi pou m antre nan sèn nan kounya. Epi m tonbe ap kriye bagay sa yo, kounya m kòmanse fache. M pa janm bliye sa, te gen yon dra blan sou kabann nan, li ban m yon sèl kout pye de kòmsi vizaj mwen san, m konn tande san, m pa janm bliye sa. Se dènye bagay ki pral fè m di

Exactement devan ti dam nan. Ou konnen kisa ki konn pi kòmsi ba mwen nan sitiyasyon se ou konnen gen de moun tankou si e kounya on nèg ap bat mwen kòmsi map rebele men se paske se le fèt ke m pa janm tankou leve men m pa janm m pa janm gade l nan je m pa janm di anyen kòmsi li jis rete la ap bat mwen and lè lap bat mwen Grenn red. An di yon sikopat misye ye.
Yeah, lap bat nan grenn red. Epi li te vin soti nan pital ale nan studio. M reflechi, m reflechi, m reflechi. M di la, mwen m prale kay zanmi an m mèt pa gen manje, m pa gen bagay, fòk mwen mete kò m deyò. Mache m bliye m gen yon ti rad woz m mete l sou mwen mwen ale m ale kay zanmi an m gen yon telefòn Samsung lè mwen ale ok yon lè m panse apre yon semèn l ap chèche m tout kote li pa janm jwenn mwen m bloke l tout kote li pa janm jwenn mwen. Sa ki ane? Mwen panse se 2017. Waw, bagay resaman la menm. 2016, 2017, pa fin sonje non. Mwen se sa wi. 2017.
Ok. E l ap chèche tout kote? L ap chèche m tout kote epi epi m pa janm kite l kwaze m. Epi yon fwa, zanmi l lan te gen pou l ale, m p ap di kote zanmi an t ap ale koz imedyatman tankou m di y ap gentan wè de ki yès m ap pale. Te gen pou l al yon kote pou l t al wè fanmi madanm ni. O! Epi, Ya, epi kèmsi zanmi l nan kèmsi um, ale kote a, epi li konnen kay zanmi an. Men, zanmi an pa janm, janm, janm, janm, janm, janm, janm, janm, janm, janm vin lòt bò an vre. Vwala ke m ap gade yon feyton, m tande pòt lan ouvè. Kiyes ki rentre se li menm. E pa zanmi an non Moun nan M pap baw manti Tout Tout nanm mwen Vole pa bon menm M panse jou sa se dènye baton m pral pran Li bat ou jou sa tou? M pral eksplike w Tout nanm mwen vole Epi. Li ale, li fè kòmsi l ale, li fè enpòt lan. M sove! M di, Wi, mèsi Jezi. Te gen yon panye bò kote m nan. Apre sa, m tande yon moun bay pòt la yon sèl kout pye. Li menm ankò, epi l tou pran panye a, li ban m yon sèl kout pye avèk panye a, epi l tou kòmanse rale m.

Zòn sa yo te bon a lepòk. Epi, li ale, li te gen yon frè l, li te gen yon frè l ki te vin wè l a lepòk, men frè an te gen zam. Li ale, li soti nan zòn anba pou l monte jis Bèlvil, li al pran zam nan. Epi l retounen. Baton, baton, baton.
So li fin bat ou, l ale l al dèyè zam fre a epi l tounen? Mh.
Li ale l trennen m yon kote ki gen yon twou. M panse yo rele bagay sa yo twou rego? Yeah.
Kòmsi l ap ban m yon, l ap di m yon pakèt bann bagay. Pou mwen, m panse se te dènye jou m t ap viv. Koz li vrèman tankou Brake zam nan sou mwen. Oh! Pou l touye m. L, li di m tankou l ap fin tire m epi l ap jete m la. Pa gen moun k ap konn kote m ye. M tonbe kriye, m kriye. Apre gen yon moman m vin rete, m pa kriye ankò. Epi m jis gade l nan zye, epi m pa di anyen. M panse se, m panse se epòk sa a kòmsi m vrèman tankou di m. Epi apre sa li trennen m nan machin nan pou l make sure ke l fè bagay ansanm avè m.
Yap fè bagay avèw non li vyole w. Bon nou menm an ayiti nou pa. Non li vyole w sa e vyòl paske ou pat ka gen kansè. Li vyole w fò di fò itilize mo yo li trennen w li met la menm machin avèw li vyole w. Si w te bezwen kouche avèl ou tap lakay li.
Epi, apre tout bagay sa yo, li soti yon mizik, li te soti yon mizik, m panse ki pa t mache, fè konprann ke se pou yon fi l kite m. Li itilize, li fè yon fi rekòd yon pati nan mizik lan, kote ke. li di ke li pa renmen gason se fil renmen men yo tèlman travay vwa yon fason ke li fè konprann ke se yon voice m te voye pou li e ke l mete nan mizik lan tankou apre tout sa l fin fè yo li vin wè m lèd ou konn tande li vin wè m trè trè mal so li bat ou li vyole w li vin wè m trè trè mal epi tou li fè w kanpay kòmsi pou detwi imaj ou. Men ou di papa w se yon moun ki strik, so ou pa janm di papa w anyen? Ou pa panse si w te di papa w sa li t ap stepen? Sou konnen kisa, lè m se yon moun tankou w, m gen rankin, e m panse ego m tou gen bagay kòmsi ego m pa pèmèt mwen fè. Tankou si wè m te gentan pran desizyon kite kay paran m, menm lè, bon m ta prefere dòmi anba legliz. Ou vin asepte tout konsekans yo. Egzakteman. Tankou m pap retounen, m pap retounen. Gen bagay m pap fè. Eee m konprann, je konprann.
Men se ego m gen bagay mwen li pa pèmèt mwen fè. Menm jan ego m pa pèmèt mwen janm al gade on pwogram misye ap jwe. M ka pèmèt mwen. Mwen wè jan m. Donk apre, apre, apre jou swa sa a, li bate w, rayi zam sou ou pou l tire w, li di w l ap tire w, l ap jete w nan yon, nan yon tou rego, li vyole w, epi sa k pase?
Apre sa li fin kouche m l ale. Li gen twal bwa a?
Mh. Epi sa se dènye fwa w wè l? Non.
M te konn wè l Ayiti.
Tankou lè m di w wè l a, èske, èske ou panse, paske ou te di se dènye baton bwa a, right? Mh, dènye.
M te konn wè l Ayiti. Mwen eseye geri. Se yon bagay ki vrèman konplike. M panse gen bagay ke m poko ka di. Se yon bagay ki vrèman konplike. Se yon long istwa. Men pandan m vin isit lan non, m poko janm wè l.
Lè m ap pale de wè, pa kòmsi m wè l yon kote non, m ap pale de wè avè l. Ya. Tankou a de.
Pale avèl. Kèmsi kijan kijan.
Kijan feeling nan te ye? A kijan kijan sa te ye kòmsi ki tip de konvèsasyon ou te gen avèl?
Li te konn rele m Lynn nan. Padone l, sesi sela. M panse se yon moun kòmsi ki te konn use mwen seksyèlman. Ap menm apre tout bagay sa yo. Ou konprann? Sam vle di an? So, apre lè w fin move on, so w te still konn kouche avè l? M pat, m pat, m pat, m pat, m potko janm move on. M potko janm move on. Apre dènye baton an, dèfwa li itilize Komsi ou konprann Bebe pa donem manmi si sela epi tou menm paske ou paske ou di son moun ou te renmen.
Exactement m pat konn si se ton perèz oubyen si se ton lanmou pa bliye m diw komsi se first love mwen. Son se se te premye mennaj ou wi premye eksperyans ou wi. First love.
Lik fè sèks avèw premye fwa tou.
First love.
Ou konnen gen moun ki tap telman gen twoma ki patap janm trust yon gason nan vi yo ankò. So ou strong a mò wi. Em vle w konn sa wi. Gen moun ki tap pase sa, ki patap janm vle yon nèg nan vi yo ankò. So si si yon moun pa janm di w sa, mwen map di w sa jodi a, you a strong woman. Li pa janm gentan kenn moun fò panse otreman.
Ou konnen komsi tout pandan m vin isit li te vle toujou use mwen cuz A lepòk, Mech te gen aksè ansanm avèk TikTok. E tankou nou te fè yon echanj, m te gen TikTok li, Instagram li, li menm tou. Menm WhatsApp, kòmsi nou te fin WhatsApp web, m pa konnen si w konn bagay sa. Li te mete WhatsApp mwen sou telefòn li, bagay sa yo. Epi misye t al ekri m sou TikTok. Li t ap chèche m anpil.
Li di li di an sou tiktok. M panse m gen mesaj sa yo jiska prezan. Ou si gen mesaj lan?
Mh sou tiktok mwen.
M panse m genyen yo. M panse m gen yo sou tiktok mwen. M panse si m al nan konvèzasyon mwen avèk Mech tou m ap jwenn yo koz li te voye screenshot yo pou mwen. Paske lè l te fèk ekri m, se pa mwen ki te reponn li, se te Mech ki te reponn li. Ok.
Bon, ou rakonte Mèch tout bagay sa yo tou a lepòk? Li konnen tout bagay sa yo. Li te konnen tout bagay sa yo. De A a Z. E sa k fè kòm si lè m wè tankou yon moun ap di konsa ke pandan m vin isi an misye l ap kouche a moun sa a, m just ri. Tankou yon moun pa konnen Ki valè mal moun sa fèm.
Se pa yon moun ke m rayi, mwen pa rayi l. Se pa yon moun ke m rayi, men tou m jis rete a l'ecart, m jis rete nan ti kwen pa m, epi moun nan just rete nan ti kwen pa l. Cause men m pa rayi pèsòn. Men m panse l fè m ase mal pou m ta rayi l.
Yeah, l fè m anpil. M panse li fè m anpil. M pap ba w manti, gen bagay li fè m ke M poko menm di. Ou pè di yo.
Li fè m anpil. Non, mwen gen. Kòm si mwen lè w pale, w pale avèk anpil rezèv. Sa pwouve ke kòm si s on moun ou stil ta renmen. Si yon bagay ap rive l, oubyen ou pa ta renmen ke se akoz de ou. Ou pa ta renmen se akoz de sa w di. Ou ta renmen se karma menm ki frape l moun nan poukò l. M panse si m t ap kraze moun sa m t ap fè l deja koz gon pakèt moun, gon pakèt gwo tore kòmsi ki nan HMI lan ki kontakte m pou m devwale moun sa. Paske s on bagay li stil kontinye ap fè.
Men malerezman m panse moun ki nan vil lan petèt ke li gendwa gen menm pwoblèm, menm sitiyasyon ke m te gen an, pè l. Li konn kòman pou l manipile sitiyasyon paske l ap fè l lontan. Egzakteman. Son moun
M raplem te gon video kote ke gon moun ki te kontaktem bay sa yo I mean li te konnen li te relem li te dim mèsi le fèt kem pat fè sa e lè yo dil se mwen menm ki te di sa li di non e pa mwen menm cause li konnen m pa tap fè sa. Donk, e sa fè m pa janm mansyone non l, m pa janm pale, m pa janm di kiyès. Men se yon moun ki vrèman fè m mal. Anpil. Anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. M jis pa ka konprann kòman yon gason fè gen kè tankou

Paske gon diferans ant ou fon bagay sou kout kolè avèk ou fon bagay wap enjoy. Misye enjoy li. Li renmen fèl. Sa eksitel.
M konnen gen moun ki pral di, ok moun an pap jis rete l bat ou konsa, kisa w te fè ki fè l bat ou? M panse kèlkeswa sa m ta fè yon moun sa pa yon rezon pou yon moun ap leve men sou mwen. Nan. Yon moun ki nan vi m. Sitou si moun nan se moun ki konplètman inosan, ki fèb. Si w ap bimen yon moun, moun nan pa menm ka defann tèt li, ou kontinye ap bimen l, ou ap enjoy bimen an, sa se de bagay diferan.
Gen de moun k ap goumen, epi gen yon moun k ap bimen yon lòt. E se pa yon sèl fwa, se yon bagay ki fèt. Menm nan match bòks.
Si w ap bim yon moun, gen yon abit k ap vin di w ok, ou genyen. Li pa ka batay ankò, bay vag. Menm yon kote kòmsi e moun e goumen yo vin gade li gen yon limit ladan l. Ou konnen kisa m raple m la? Bay sa te tèlman bagay, Li te um, te gen yon, li te nan gwoup a lepòk, yon gwoup bay mizik. Ou konn wè gwo gwo bout diksyonè yo? Gwo gwo bout. Labous.
Exactement. Ki loulou an. Um, lè m te konn nan studio, lè m te konn nan studio an, Epi depi komsi lap bat mesye avèl. Kay li bat ou devan lòt moun. Whatever moun nan. Lòt gason yo pa fè anyen. Yo konn ap eseye kenbel. Waww nèg yo lach. Gon kote gon kote mesye yo konn ap di tankou yo konn ap di yo bezwen tèl mo tankou lè yap fè rim nan mizik bagay sa yo. Epi yo tcheke nan diksyonè.
Epi yo di konsa

Se premye fwa kòmsi ou like openly pale de sa? Yeah. Ba,
se pa yon bagay kòmsi, tankou Mèch, Mèch te konnen moun sa te konn bat mwen anpil men tankou m pa janm rantre nan tout, Nan detay? nan tout detay sa yo.
M apresye lefè ke w Komsi ou konfòtab epi ou like ou ouvè avèm. Komsi gen moun gen moun ki ka panse m te konnen w deja. Komsi nou te konn pale deja. Nou pa nou pa t janm konn pale nou pa janm entèrak and like ou vrèman open.
Ok, sa w sot tande a se deklarasyon Babouchi. Al anba nan kòmantè la, di m kisa ou panse. Èske ou panse li lojik pou yon moun ta aji konsa ansanm avèk yon moun. M pap fè pèsonalite, men m panse anpil fwa nou konn ap Babouche konn ap pale sou entènèt la, l konn di kiyès ki premye mennaj li. Dayè li di nan videyo a moun sa se te premye mennaj li. Nou wè kiyès? Nou konn kiyès? M ap tann nou anba nan kòmantè la, di m kisa nou panse.